Alo senatè kato alo alo. Wi alo alo. Wi. Ou tande m la mèt mwen? M tande w klè.
Ebyen ok mwen salye w mèt mwen, m salye tout ekip Zenith lan kap fè bon m pa menm bezwen di kap fè yon bon travay ankò paske finalman pèp la gentan idantifye travay la e li kanpe dèyè travay la ou ka wè sa nan Dènye tantativ mesye yo fè pou yo te vin poze sele sou radyo a pou yo te fèmen l, pèp la te mobilize. E se depi lè sa a, se chak jou m ap suiv delegasyon k ap soti tout kote ki di si yo manyen Zenith e bagay la p ap dous. Enben, e Mèt Morin, mwen m ap pale a pèp la aswè a pou m di l, Bon manèv la e raketèz anbasad amerikèn nan kòman l rele an e l ap eseye fè avèk de pti jounal an liy ou wè k ap lage de bagay kòmsi m te ka di w yo pa yo pa rekonèt dyalòg pa nou an se dyalòg pa yo a ki ki ki ki pratikman ta dwe priyorite pou nou mwen m ap di pèp la Tout sa yo se manipilasyon yap fè peyi zanmi Ayiti yo, peyi ki vin fè kòb an Ayiti tankou anbasad amerikèn yo ka toujou di sa yo vle dayè si si yon moun pa chak jou biznis yo ouvè em vle pèp la konnen yonn nan biznis ki mache plis anndan peyi an se anbasad amerikèn pase li menm li pa gen poul kraze kòl kotel kanpe an se degaje ou jwenn kòb us la potel ba li. E jou l pou jou wè yo fèmen pòt yo pa ouvri, ou mèt konnen moun sa yo prèske mouri paske yo renmen kòb, e moun k ap travay isit yo, moun k ap travay nan anbasad yo, moun ki sòti lòtbò yo, etranje ki vin travay nan anbasad la, m ap tou di pèp la sa, se pa kòb yo voye vin peye yo, Se kòb an Ayiti menm yo fè pou peye yo. Sa vle di, se nòmal pou y ap antann yo avèk prezidan yo paske prezidan yo mete biznis yo ap byen mache, yo mete to dola yo pi dimil fwa pi wo ke sa nou menm nou gen anndan peyi an, se nòmal. Men la m ap di pèp ayisyen an, jodi an, yo te toujou di nou pa gen plan. Yo te toujou di nou pa antann nou. Yonn nan pi gwo souflèt ke yo pran, e m pwofite okazyon sa tou, paske li t ap li t ap di, pou m pa di militan yo, ayibobo. Ayibobo paske lè yo te rive Maryòt, phtk e alye te gen tan ap lage foto tout kote, o, pèp la debake, pèp la kraze, pèp la brize. Epi lè yo tande pawòl pèp la, se di pèp la ap di men kibò l vle ale, yo kòmanse wont. Enben, se nòmal. Si nou gade nan konpòtman prezidan an, nou ka santi jodi a l leve l mand anraje. Li mand anraje. Nan tout rankont yo fè, yo planifye pou yo manje tèt de pon, yo planifye pou yo fèmen radyo, yo planifye pou yo atake tout moun ki kont yo. Ou ka wè, Li klè, lè m te prezidan komisyon afè sosyal, nou kenbon nèg gwo midi nan vòlè kit kit skolè. Prezidan kòm non madanm li te nan lis la, li lage misye chak fwa misye di l pral pale ou wè ou wè li te vin pran misye l met nan kabinè l. Kounya m pa konn kote l voye l, li bay misye grad. Nou ka wè lefètke Dimitri Vorbe te kanpe pou l te fè yon seri de tweet nan batay pou salè, nan batay pou ona, li te fè yon seri de tweet. Li te toujou kanpe bò kote. Fò m di w, Mèt Morin, Jovenel te menm oze yon jou pou l pèmèt li rele Dimitri pou l di, Mete pale avèk Kato l la, paske Kato l la enpoze peyi a mache. Lè sa a m t ap poze pwoblèm m tap poze pwoblèm salè. Dimitri te klè l te di Jovenel Kato s on moun depi nou konnen l se konsa l ye moun paka mete pawòl nan bouch li epi ki ta dwa m pou m ta di Kato pa defann enterè moun nan klas kote l sòti. Depi lè sa li kòmanse bay Dimitri gwo pye. Li kòmanse ba l bdan pou li le fèt ke Dimitri se zanmi m, se patnè m, li te ede m nan kanpay, misye ta dwe gen ta ban m lòd ò batay ke n ap mennen an se pa yon batay e kòm si m te ka di w n ap mennen paske m gen yon pwoblèm pèsonèl avèk Jovenel. Nou te toujou m te toujou angaje m kòm atis e jodi an kòm palmantè. M konnen m antre nan yon espas kote politik ap fèt, pandan politik ap fèt fò m gade kisa klas pa m nan ap benefisye e lè m rantre m wè mesye sa fè pa yo y ap regle m di zen m di bon pa bon yon ansanm de pwojè k pap ka travèse m enben jodi an kisa k rive Jovenel bank anraje li vin pa gen pwoblèm li konnen l prale kanmenm. Men avanl ale fò yo mete tout fanmiy vòb la on kote fèmen pou li. Paske sil tonbe daprè li sil tonbe se moun sa yo kap jetel. Jodia mwen menm map di Jovenel si gon zanmim ki gen pwoblèm avèk lajistis se nòmal pou lajistis fè travay li. Sim gen manmanm, papam, frèm, sèm ki gen pwoblèm avèk lajistis, se nòmal pou lajistis fè travay li. Men si Jovenel konnen li ka manyen on militan, on jounalis, on moun ki nan sektè prive tankou Dimitri Vorbe sou baz yo pwòch mwen, enben m di Jovenel li byen konte, li mal kalkile paske pèp ayisyen ase entelijan. Bon, antre nou. Jodi an gade sa ki rive Petyonvil. Yo mete bal sou Pastè Gregwa ke m pwofite okazyon pou m prezante senpati m bay tout fanmi an m konnen ki pa kontan sa k rive an e tout moun Nèrèt, tout moun ki ap goumen nan Petyonvil. Yo fè tantativ tou pou yo te tire Jean Robert ki sove de jistès jodi an, Jean Robert Vincent. Anpil lòt militan nan diferan zòn ki gen pwoblèm mwen panse jodi an nou pap bliye baz 47 nou pap bliye kafou nou pap bliye okap nou pap bliye diferan lòt zòn nou pap bliye bliye militan ki nan mawon nan zòn leogane sa ki fèmen penitansye sa vle di.
rele ou ou byen. Wi janm tap di li jodi an nou ka wè tout katye popilè yo bon si nou pat gen yon pèp ki te gen kouraj nou pat gen de jèn gason ki sòti nan katye popilè a ki pat pè kò yo ki te di ou se ou byen yo viv jan yo dwe viv tankou moun ou byen yo fè jovenel respekte yo menm si se sou kadav yo pou yo fè Jovenel konnen pou yo fè sistèm sa pou yo fè vagabon ki konprann yo ka pran peyi a pou yo menm sèlman konnen ke yo menm yo gen dwa pou yo viv la tou enben jodi an se tout katye popilè yo ki an difikilte gen de zòn mwen menm lè map gade sa kap pase bèlè lè map gade sa kap pase lasalin yon seri de zòn anndan peyi an mèt morèl fèm mal. Paske w ka imajine w yon zòn tankou Bèlè. Bèlè gen lontan yo pa al pote ble yo, bòl ble yo bay prezidan. Yo fè respè yo. Yo goumen, yo fè lapè. Yo goumen anpil. Yo fè anpil sakrifis pou yo fè lapè. Se premye kote mouvman lapè fèt anndan peyi a, se anndan Bèlè. Yo fè lapè. Depi lè sa a, yo rete, yo mennen ti vi senp yo. Yo pa al frape pòt prezidan. Prezidan pa ka di yo janm tande Bèlè desann al frape ministè al frape yon seri de kote yo fè respè yo jodi an se kriminèl yo voye al detwi yo al touye yo al fè gwo masak epi pi gwo pwoblèm nou gen anndan sosyete an e se pwoblèm diskriminasyon sa menm ke nou dwe poze. Se kòm si machin ki boule Bèlè yo, se pa grav, yo mèt boule. Se kòm si moun ki mouri Bèlè yo, se pa grav, yo mèt boule. Sa vle di klas defavorize a, klas pòv la, menm si l t ap mouri, zafè li mèt mouri. Mwen menm mwen panse jodi an, fòk pèp la konprann se yon de kan k ap fèt. Se de kan l ye, pa gen moun ki ka nan mitan vre. Si yon moun di w li nan mitan la, demanti l. Se oubyen lap sipòte Jovenel li pa vle w konnen oubyen pozisyon w pran li pa dakò avè w. Li gen dwa l pou l sipòte Jovenel men fòk nou konnen nou nan 2 kan. Nou nan kan mafya epi pèp la. Kan mafya a li menm li deside jodi an pou l privatize tout sa nou genyen. Yo deside jodi an pou tout sa nou genyen avan Jovenel ale fò w met lapat sou tout. Se pa san rezon ou wè y ap atake tout moun, tout moun ki se de moun ki te toujou envesti anndan peyi an e ki toujou enplike nan batay mas la. Mezanmi kote Lamòt? Kote Mateli? Kote Olivye? Kote Wilson Laleau? Kote mesye Kit la? Kote Dèmalòg? Kote Sofiday? Se kòmsi Jovenel pran nou pou on pakèt enbesil Ebyen map di Jovenel anndan peyi sa gen de jenn gason ki prè pou goumen avèk nenpòt ki moun ki vle pran peyi Dayiti pou fèl sèvi bagay pa yo. Ou ka wè jodi an gon minis jistis ki ta dwe ki ta dwe dèyè bawo ebyen se menm minis jistis la ki ta dwe dèyè bawo. Mwen m tou dil sa map rive sou li map rive sou li se pa kout pwen ni se pa zam non nap arete yo kanmenm. Moun sa yo pou sa yo fè peyi an nap arete yo kan menm e jovenel mwen menm tande fòl ale mwen menm fòl kite pouvwa e fòk nou mare jovenel mwen menm se sam vle menm pou nou mare jovenel kòm pou nou tou trase yon egzanp pou sa pa janm repwodwi andan peyi an lè pèp la di yo pa vle w kòm prezidan ou pa gen pou wap rale zam mache fè vagabon ap tire tout kote Aswè a kote map pale avèw la pa gon katye popilè ki pa pyeje. Tout katye popilè pyeje. Tout jenn gason kap milite oblije ap sere kò yo. Li pa lojik pou se la Jovenel mennen peyi an. Mafya vagabon ki tap bay Jovenel planch, ki tap bal klou, ki tap bal tòl yo. Pèp la konnen nou. E fòk nou leve pye nou pou nou di Jovenel kanpe. Li pa lojik pou nou gon pèp pou tout moun ap dòmi atè, twa ka fanmi jodi a sa tè yap dòmi paske zam ap chante nan tout kwen kay yo, eske se pou sa moun yo tal vote, yo pa tal vote pou sa, yo pa tal vote pou yo te vin rann lavi yo pi difisil, yo tal vote se pou yo te jwenn yon vi miyò, yo vote yon seri de depite raketè ki gen doktora nan vòlè. Yo vote yon seri de senatè raketè epi jodi an men nan kisa yo ye, yo pa menm ka dòmi lakay yo. Gen de moun m konnen yo te pran ti kòb yo envesti nan yon seri de kandida alepòk, se yo k konn peye moto, se yo k konn peye machin pou militan. Jodi a moun sa yo menm manje yo pa ka manje. Senatè depite fin rich epi yo menm yo vin di mil fwa pi pòv. Chak fwa yo leve pye yo, yo di fòk sistèm nan chanje yo voye tire yo. M pap rete twòp mèt Morin, sèl sa m ka di Jovenel ou mèt atake tout moun bò kote m pa gen pwoblèm men m konnen map arete w kanmenm. Mwen menm Kato di w map arete w kanmenm Jovenel. Kèlkeswa kote y al Cash Rola Epi gon bagay ki senp, gon bagay ki senp mezanmi. M vle pèp la konprann sa m pral di l kounya la. M vle pèp la tande sa m pral di l kounya la. Jovenel pa gen lechwa. Jovenel rete fè on 1 an ankò pou manda l fini. On egzanp wi. Jovenel ta rete fè 1 an ankò pou manda l fini, li pral remèt nou l, li pral remèt nou echave la, penitansye. Kèlkeswa jan l vire l, se penitansye dwat li pral remèt li. M wè l ap bat kò l, m wè l fin awoyo, m wè se mache vole tire moun. Se kòmsi m te ka di w pa t gen kriminèl tankou l ki te pase isit la deja. Nou kache djòl yo. Gen moun ki te pi kriminèl, nou kache djòl yo. e map di tout anbasad yo pou vini kap tandem la aswè a m konnen yap tandem sak pap tande yo m konnen yo gen moun kap tande pou yo map di yo si yo paka rantre nan si yo paka regle sa yo vin regle bò isi a vo mye ke yo fèmen pòt yo ale lè nou pare poun deal avè yo lè yo pare tou pou yo respekte prensip nou ya fout pye yo isit la. Se sak fè mwen menm m toujou di depi yon nèg se chèf ou ye, depi pèp la baw manda ou pa gen pou rete ankenn ti anbasadè raketè kap vin pase lòd isi an e se sèl ayiti pou yo vin fèl paske anbasadè pa nou yo mèt moren menm non fèt li paka ale non lòt bò a yo pa baw ankenn valè non. Jodi an la ou konprann yo ka vin kanpe anndan peyi an, yo fè règ rakèt yo, yo pale jan yo vle, yo ap kase ponyèt malere, malerèz. Ou ka imajine w, moun nan al pran yon viza, ou konnen ou p ap ba li l, poukisa ou pa di bon, m ap mete fòm, m ap fè l ranpli fòm nan, si l pa p jwenn viza a, li p ap peye, men si l ap jwenn viza a, m ap ba l yon ti kat, epi l pase yon kote l peye, epi l vin pran viza l. Ou pran, ou pran, ou ou ap bay 10 moun viza, ou bay 1000 moun randevou, epi lè w fin ou ou bay 10 moun, epi ou di tout rès yo pa kalifye. Epi ou gon prezidan k ap mache manje rès anbasadè, yo pa janm poze pwoblèm nan avèk yo. Sou ki baz pou w kanpe pou w ap kase ponyèt yon pèp ki pòv? Jodi a kou yon moun pale, li te gentan merite mouri. M ap fini pou m di, m ap fini pou m di, Jovenel W ap atake tout moun bò kote m. W ap atake tout moun bò kote m sou baz yo te ka fè m pe, sou baz yo te ka fè m fè bak. M ap di w bat chen an tann mèt li, m ap arete w kanmenm. Mèsi Mèt Morin. Mèsi Senatè Don Kato. W ap arete l kanmenm.